E alò gen m sale tout moun e m ap di tout moun yon gwo bonjou oubyen bonswa tou sa pral depan de lè w pa swiv gwo enfòmasyon sa sou paj sa ki se paj pa w la Dosye Ayiti chanèl sa nou la pou n al chache enfòmasyon pou n pote l jan l ye pou ou a nou pa la pou n fè difamasyon sou paj sa pa bliye ede nou pataje videyo yo like. Abòne an fè kè nou kontan anpil anpil. Ann antre nan aktyalite nou san pèdi tan. Medam e mesye, nan peyi Dayiti, pa bliye nou se yon peyi, nou gon peyi fasil pou moun fè bagay twòl anndan peyi an. Fenomèn sa yo medam e mesye nou pral bay enfòmasyon sou yo k ap domine peyi Dayiti. Pa bliye se peyi Dayiti, tout bagay ka pase anndan peyi Dayiti. Tout bagay ou wè ki enposib nan tout lòt peyi, ebyen li posib nan peyi Dayiti. Nan peyi Dayiti, medam zisye, kote ke bandi gen inifòm polis, machin polis, y ap fè tchekpwèt. A mwen konn plis detay, rete konekte. Epi yon lòt fenomèn ankò, medam zisye, kote ke bandi. Itilize nimewo entènasyonal, yo gen akolit yo k achte sim entènasyonal pou yo, pou yo antre nan gwoup whatsapp koze a ka bèl ti gengenn klase randevou pou yo ka kidnape yo. Lè w panse se nan èpòt ou pral jwenn Diaspora kap antre, poutan se bandi k pral tann ou pou yo kidnape w. Epi lòt nouvèl mètdam se yon fenomèn trè dwòl, gen anpil moun ki gen dwa pa kwè, men sonje se peyi Dayiti. Kote ke kamyon gaz ki te tonbe nan zòn Lafosèt te gen plis pase 172 moun ki te mouri nan kamyon gaz sa. Ebyen zonbi sa yo lage nan lari yap simen anpil panik nan zòn Lafosèt. Yè swa medam e mesye vè 10 zè anpil katouch tap chante nan zòn kwadèboukè espesyalman nan site doudoun ebyen baz gang sa tounen an fòs nan vil okap toujou popilasyon deside fè fas avèk bandi kap vin fè fas avèk yo nan ann di ap vin kidnape moun ranchounen moun nan vil okap se ansanm de pwen sa yo nou pral fè analiz sou yo pou jodi. Lendi 14 fevriye 2022 avan n kòmanse n ap swete tout moun ki te fèt yon jou tankou jodi a yon gwo bòn fèt. Medam e mesye avan n kòmanse tou n ap swete tout sen valanten, sen valantin yo bòn vi a de. Fete byen, mwen menm m pou kò m. M pou kò m ev eh. M pou kò m M pou kò m toujou. Ou konprann? M pou kò m toujou. E n ap tann Bondye. Ok, ann antre nan aktyalite nou danble danble. Medam e mesye, nan peyi Dayiti gen yon seri de fenomèn k ap eklate anndan peyi a. Kote ke bandi. ak inifòm lapolis, ak machin lapolis ki ekri pnh, kanpe nan de zòn estratejik. Yo kanpe nan de zòn estratejik pou fè tchèkpwent sou machin ak sou moto. Kote ke nenpòt ti erè yo jwenn yon moun komèt, yo di yo yap mennen w nan baz. E lè yo mennen w nan baz, ki kote w ale? Lè yo gade wè se nan kacho, se nan plàn yal mete w. Se nan plàn yal mete w. E dèfwa si yo wè figi moun sa gen lajan, yo pa menm. Diw fè anyen yo di a ou komèt yon erè. Ki erè ou pa konnen. Epi erè sa sot anyen yo diw yap mennenw nan baz, lèw rive nan baz ou wè se nan poto yal metew, se nan plan yal metew. Map mande lapolis, lapolis si jan de aktivite sa yo ap pase anndan peyi dayiti nou menm etanke ki la pou pwoteje sèvi fok nou ka mete kontwòl sou jan de bagay sa yo kap pase anndan peyi. Yon lòt bò men lap di misye kote ke bandi yo konprann byen bandi yo itilize nimewo entènasyonal ankò yon fwa yo itilize nimewo entènasyonal pou Pale ak ti gengenn yo sou gwoup whatsapp. Medam e mesye, gen de bagay kap pase an nan peyi sa, nèg yo itilize tout fòm pou yo ransyone moun, pou yo fè ti popilasyon an abi an nan peyi sa. Kote ke yo moute gwoup whatsapp, lèw panse son bon dyaspora kap pale avèw, Koutije ti medam yo renmen avek yo lè ou panse se bon dyaspora planifye a dyaspora paske ti medam ayisyèn yo renmen dyaspora anpil renmen a dyaspora planifye dyaspora ap antre al tann dyaspora èpòt nan kontak kontak lè dyaspora rive sou ou lè ou gade wè se bandi ki anvayi ou. Lè yo gade se bandi ki anvayi yo. Epi lè bandi anvayi yo ki bo ale? Y al mete w nan poto. Y al mete w nan poto rele fanmi w pou vin tire w. Konprann byen. Ebyen se fenomèn sa yo k ap eklate nan peyi Dayiti. Epi lòt nouvèl medam se nan vil okap gen yon fenomèn trè dwòl gen moun ki gen dwa pa konprann men pou moun ki konn reyalite peyi dayiti wap konprann kote ke medam e mesye te gen yon kamyon gaz ki te tonbe nan zòn lafòsè te gen yon kamyon gaz ki te tonbe nan zòn lafòsè ebyen tout zonbi sa yo medam e mesye yo lage nan lari e se pa bagay blag se pa bagay pou nou fè vyouz N ap di w, se temwanyaj moun nan zòn nan kote gen yon sitwayen ki te mouri, li tande yon moun al frape pòt kay li, lè l soti, lè l gade l wè se mesye sa ki te mouri ki vin frape pòt li. Tèt chaje. Gen yon lòt dam ankò. Gen yon lòt dam ankò medam e mesye, moun yo te konn ap tande bri nan zòn nan lannwit, yo pat bay sa valè yo panse se bèt, pye bèt, poutan se moun yo ki lage nan lari nan zòn Lafosèt. Kote ki gen yon dam pa bò kote pa l, pandan l tande bagay ap debagaje nan kay la, li tande yon vwa k di, non se mwen k la wi, se mwen k ap ede w fè travay. Dam nan pete kouri depi lè sa l pa janm tounen nan kay la. Kote ke la polis pa ka reyaji nan dosye sa, pè savann ap demisyone nan dosye sa, yo pa konn sa pou yo fè nan zòn la fosèt. Kounye a moun yo pa ka kite zòn nan, yo reyini plizyè pè savann pou wè si ya met yon solisyon nan dosye bagay sa nan zòn la fosèt. Ayiti peyi spesyal. Epi yè swa medam mesye anpil kout katouch, anpil kout zam t ap tire nan zòn Site Doudoun kote ke lapolis panse li te fin kraze baz gang sa, ebyen baz gang sa tounen an fòs e yo tounen an fòs se danje pou lapolis. Si lapolis pa siveye, eskize nou, si lapolis pa siveye, Ebyen baz gang sa ap ateri yo an granmoun. Nou toujou di sa. Si lapolis ap fè flay, bandi yo lò lò reyaji kont yo, yo menm lè yo tounen yap retounen an fòs ki kote nan dengwenn nou. Epi nan vil okap medam mesye, nou bat bravo pou moun sa yo, kote ke yo, yo ret an dan band, yap tann wadèvè bandi a ki vin kidnape yon moun nan vil okap. Si yon bandi konnen w pral nan vil Okap aktyèlman pou al kidnape moun, pou al ranchone moun, enben se ak dan manchèt ou pral fè fas. Donk bravo pou moun Okap, n ap mande pou tout moun anndan peyi a pou yo ta kopye de moun Okap. Paske peyi Dayiti, nou pa ka vann ni a gang. Nou pa ka vann peyi Dayiti a gang medam e mesye. Kote ke dyaspora te konn antre nan peyi a pou l ale ede ti malere ki pa kapab yo. Vwala ke yo, yo, yo, yo, yo kite a, dyaspora yo egzile, se kòm si egzile dyaspora egzile, yo pa ka antre nan peyi yo. Yo pa ka antre nan peyi yo. Ann konprann sa k ap fèt la. Popilasyon ayisyèn, an nou reyaji. An nou reyaji. Libere peyi a. Nou menm libere peyi a. Si nou pa libere peyi a, nou menm k ap toujou soufri. Wi, se nou kap toujou soufri nèg sa yo ap toujou byen vire nan boul figi nou. Mèt avèk sosyete blaw pa bay tout moun mal.